Alò bonjou tout moun. Jodi a, kòm nou konnen m ap pale de Bitcoin. Se yon nan rezon ki fè m vrèman pasyone de Bitcoin se paske m vrèman wè kòman ke teknoloji sa ka ede nou avanse pèsonèlman. Se pa jis tankou an Ayiti men tankou kèlkeswa kote ou ye atravè lemonn, Bitcoin vrèman ka ede w avèk nan preske tout bagay ke ou vle fè. Pa egzanp, um, sa se valè kòb ameriken. Imaj sa ke wap wè la. Donk sa se um, an 1913, sa se valè ki valè te. Uh, epi depi depi lè sa kòb valè kòb la komanse tonbe. Jiska prezan pou le moman ou jwenn gen 0.05% de valè l ki rete, konpare avèk avèk 100 pou 100 ke valè l ki te gen. Donk, sa vle di, si yon moun, ou ta, ou ta di w ap kenbe kòb ou, w ap ekonomize an tèm de dola ameriken, oswa kelkeswa lòt monè ou ta vle itilize nan mond lan, valè kòb sa yo ap tonbe. Paske, se jis tankou pa egzanp, nenpòt bagay. Pa egzanp, si w ta gen yon pakèt kòb, valè kòb la ap vin diminye. Pa egzanp, nan dola, se tankou la ou ta di ou gen 100 dola an sikilasyon, se sèlman 100 dola sa gen, prèske tout moun ap chache pou 100 dola sa, valè 100 dola sa ap monte. Men si tankou lò ou ta di kounye an lò peyi ou, ou enprime a 1000 fa, 1000 fwa plis ke 100 dola sa. Se kounye an lò vin gen 100 mil dola an sikilasyon. Kounye an, valè kòb sa vin desann paske gen vin gen plis an sikilasyon. Donk se sa vin, sa vin fè enflasyon, valè kòb ou de tonbe. E Bitcoin, avantaj ki genyen se ke li pwoteje nou nan de enflasyon. Paske Bitcoin gen yon sèl, Bitcoin genyen sèlman kantite a limite pwès pèsòn pa ka enprime plis Bitcoin. Donk si yon moun ta vle pou ta kreye Bitcoin, fò ta pwouve anpil travay, fò yo ta fè anpil, fò yo ta depanse anpil elektrisite, anpil kouran pou yo ta jwenn, dekouvri bitcoin. Li vrèman difisil pou ou jwenn. Se menm tankou lò. Si ou ta vle chache jwenn lò, li vrèman difisil pou jwenn lò. Men, se pa sèlman, bitcoin pa sèlman pwoteje ou kont enflasyon, paske defwa pri bitcoin nan tonbe, defwa pri a monte. Men, sa ki pi enpòtan se ke, Sa bit coin pwoteje w an plis, kòman ede w plis. Pa egzanp, foto sa montre w la, kote ke moun ap fè komès. Se jis sa, se kote moun ap fè komès. E pi kounya, li gen, i ka gen yon adrès, i ka fè yon foto, e pi li gen yon adrès sou telefòn li, tankou yon app, e pi li genyen, li ka mete adrès la devan machann nan, devan machandiz li, epi nenpòt moun k ap pase, yo ka peye elektwonikman avè telefòn yo. Kounye a, ou ka vrèman ogmante biznis ou si ou an machann. Epi lòt avantaj ke Bitcoin bay, Sa se moun kap aksepte bitcoin. Nèg sa yo di jis gen jis di bitcoin ou aksepte bitcoin. Epi kèlke sa moun kap pase yo yo yo yo konn bitcoin, yo gen bitcoin, yo ka peye sou li. Yo ka jis uh, bo yon ti uh, yon ti kanal plis. Si donk jis paske yo renmen sa ke wap fè a. Donk si tankou pa egzanp lè ke mwen al nan peyi, yon seri de peyi, pa egzanp uh, El Salvador, m jis lè moun yo aksepte bitcoin m tèlman m tèlman kontan dèfwa m ba yon moun yon ti kal anplis paske vrèman montre m ke moun nan vrèman avanse epi moun nan vrèman vle ede teknoloji a paske de plis an de plis an plis nan nou ki aksepte l se plis e de plis benefis ke nou jwenn de teknoloji a. Epi tou lòt bagay ke Bitcoin ede nou, kote li pwoteje nou plis, se ke ou konnen Ayiti gen bay tèt chaje, kidnapping, pa sèlman Ayiti, ok, pa sèlman Ayiti, plizyè lòt kote nan lemond. Kote ke y ap y ap tiye moun, yo bezwen kòb, right? Si tankou ou an komès, ou an machann, pa vre? Ou prale achte komès, Ou ta gen yon gouf papye, yon pakèt papye nan men w, kòb, dola ayisyen, oswa goud ayisyen. Ou gen nan men w, ou pral achte. Sa a vin fè bandi yo panse, ok, si moun sa gen kòb la nan men l, m ka jis pran kòb la epi m jis rale kòb la nan men l, m tiye moun nan, m pran kòb la, m ale. Ou wè sa m di w la? Sa se sa moun nan kapab, yon bandi yo ka fè. Donk, paske bandi yo vin gen, yo gen yon, yo gen yon, kòman m te ka di sa, gen yon bagay ki vin pouse yo pou yo ka fè sa, paske yo konnen yo ka pran kòb la. Ou konprann sa m di w la? Men, si tankou lè w ta gen Bitcoin nan sou yon app oswa sou yon telefòn ou, ou konprann sa m di w la, menm si yo pran telefòn nan, si telefòn nan gen yon kòd sou li, yo pap ka voye Bitcoin nan. Sa vle di, le fè ke ou limite vyolans sou ou plis, paske si tankou moun nan vin gen yon ensantiv, moun nan vin, moun nan vle ka atake w pou yo pran kòb la fizikman, paske Bitcoin pa fizik, li dijital. Le fè ke l dijital, ou kapab vreman, li pwoteje w. Oswa ou ka menm memorize kod yo pou al achte epi kon rive epi ou jis enstale app la epi ou mete Bitcoin nan sou app la back. Ou sa m di w la? Donk Bitcoin nan ka ou ka memorize l nan tèt ou. Se sa vle di menm si moun nan ta menm si bandi an ta tiye w li pap ka jwenn Bitcoin nan. Men si w gen kòb cash la nan men w bandi a ap tiye w lap pran kòb la si w di bandi yo pap bay kòb kach la lap tiye w lap pran lanmou men bitcoin nan akoz ke li nan tèt ou e ou memorize l si w gen memorize kòd ou ou gen pa ou gen modpas ou nan tèt ou menm si moun nan tiye w li pap ka pran kòb la men sa vle di moun nan pa gen pa gen yon volonte pou li ta vreman tiye w vre paske menm si li konnen li tiye w li pap ka jwenn li donk se sa se sa bitcoin pwoteje nou. kont. Epi tou, nan yon mond kote ke plis moun itilize Bitcoin, plis moun pre vin rich. Donk, ou pap vreman gen twòp bandi pre ti moun, vle pre vle ti moun. Pase, ou pre viv nan mond kote moun pre renmen moun plis. Donk, rezon ki fè ou jwenn plis vyolans, tout moun kap mouri tout bagay sa, se akoz kòb la. Kòp la kraze sistèm mone sistèm monetè nou pa bon pa gou pa bon ditou ditou e e pa e se pa sèlman an Ayiti se patou atravè le mond tout kote nan mond lan sistèm monetè nou pa bon paske yo enprime anpil anpil anpil lajan dèk m pa bezwen di w gade vale kòb la kòman ke l tonbe wè depi soti depi la jiskaske rive soti nan 1 1 dola egal 1 dola, kounye a l rive jiskaske jiska 0.05 e l ap desann pi ba toujou. Sa se an 2013. Donk i ka konn kipòt 0.001. Ou bay konsa. Donk, se jis pou montre w kòman ke valè sa w te konn achte avèk yon dola ameriken oswa yon goud ayisyen, li pa vrèman ka egal menm bagay. Jamè, jamè, jamè. Donk, apre petèt dezan de la, ou te ka achte kat telefòn avèk petèt yon katsan dola, yon katsan dola, yon kat, katmil dola. Ayisyen, yon bagay konsa. Yon gen 4 mil dola ayisyen petèt li ka achte, petèt li ka ranje yon telefòn pou ou. Donk sa vle di se pwoblèm nan sa, se kòb la ke nou bezwen ranje. Sa k fè ke m jis ap vle ke chak nou te ka enstale yon app epi kòmanse aprann kòman ke l fonksyone, jis ekonomize sou li Gade pou nou kòman nou ka achte l, kòman nou ka ekonomize sou li. Wi, nou ka itilize dola ameriken tou, nou ka itilize sou li, tout sa nou vle. Men se jis ke omwen nou gon ide kòman ke l fonksyone, kòman ke l ta ka ede nou. Premye sa ke m vrèman enterese de li se akoz ke li ka ede nou jwenn yon gen yon kont bank. Paske plizyè moun Ayiti pa gen kont bank. Konbyen moun ki ka vrèman peye pou yon kont bank chak chak mwa pou y ap peye pou yon kont bank. Yo pa kapab. Li vrèman chè. Olye de sa, ou ka gen jis yon adrès, ou jis mete li devan biznis ou, epi moun peye w. Epi lè w antre, ou ale sou app ou, ou jwenn konbyen kòb moun nan peye. Li dirèkteman ale sou net sou Bitcoin Network la. Chak moun ki peye w, jis tranzaksyon anrejistre sou Bitcoin Network la, tout òdinatè ke mwen moutre yo, mwen te moutre yo dènyèman an, se òdinatè sa yo kap pwoteje network la, ki fè ke network la strong, ki fè, eskize m, strong, ki fè ke network la vreman fò, ki fè ke nou pa ka, ke yo pa kapab kraze l. Donk, se sa ke m te bezwen di nou. M swete ke nou enjoy video sa, epi map gen plis toujou. Mèsi.